Thiouri kòman w nou ye? Bon louko nou la nou anfòm nap salye tout oditè oditris pi gwo radyo peyi a radyo eklè pi gwo emisyon maten deba mondyal la k branche la anpil bagay louko. Ti youri e gen anpil moun kap pale ou te nan yon kan ou vire nan lòt kan eske se sal ye bon ou te nan opozisyon kounye a wè ke w afichew avèk yon tèt kale rèd sa bagay la ye ti youri. Bon louko banm diw trè klè wi m tap defann pèp paske Loske yon nèg te nan opozisyon, paske anpil nèg an Ayiti, Louko, pa konn kèske sa vle di lopozisyon.
Pase jodi a menm nèg kap batay nan lari a, si nou ta di l defini lopozisyon, li pa konnen. Kisa opozisyon jan m defini l ke l ye, Louko? Opozisyon se denonse e pwopoze. Men m ta renmen mande mesye yo ki di yo nan opozisyon, eske yo te pwopoze pandan yo tap denonse?
Pase jodi a mwen menm m t ap batay pou pèp. M pa bliye m soti nan yon geto ki se twazyèm sikonskripsyon nan senkyèm avni. Jodi a m pa ka aji menm jan tout nèg ap aji. Sa vle di Louko je m vin kale pase nèg isi je m vin kale.
Pase ki pwoblèm nèg isi vin genyen? Oparavan ti youri te militan nan lari a paske ki sa k on militan? On militan se yon pèsonn k ap milite nan ki sa? Nan yon pati politik. Pa egzanp, m pral pran 3 egzanp pou moun yo k ap tande m la pou yo klè e sitou militan yo. Premyèman, pou yon nèg vin politològ, il fo ke l gen yon lisans an syans politik. Pou yon nèg vin politisyen, la an Frans, mwen m vwayaje. M pa al an Frans men m al Kiba, m al an Afrik, zòn Benen. Paske yon nèg pou l vin politisyen, il fo ke l nan yon lekòl panse politik. Pou yon nèg yon militan, il fo ke l ap milite nan yon pati politik. Isi nou, anpil nèg se aktivis politik yo, yo dèyè manje. Mwen m jodia m pa dèyè manje, m vle pou peyi a chanje. Kisa? M tap goumen dan lopozisyon, men m te gon kote m soti m gon kote m prale. Pase si map revandike pou geto m nan, fò m revandike l byen pou m pa al anba tab. Pase jodia kisa? M soti nan senkyèm avni toujou gen menm pwoblèm yo. Jodia gen anpil nèg la, fò m di w Louko kap retire pye m banm met pye m. Mwen menm tout nèg konnen m te gen gwo pwoblèm avèk Jovenel, toujou gen gwo pwoblèm. Men sepandan, lè bagay la yès fò m di l yès. Pa bliye, anpil nèg te wè Ti Youri kòm militan, men yo te bliye kapasite entelektyèl l antanke nèg ki fè dwa de. Paske m te di yo m soti nan geto, twazyèm sikonskripsyon, kote yo toujou di nèg a zam se la yo rete, mwen m rele yo nèg k ap fè sosyal, paske m pa konn sa k bandi, se lajistis ki konn sa k bandi. Ki sa k pase? Wi m t ap batay. Pa bliye m se yon dirijan pati politik, m soti nan pati Ekovè. Jodi a nèg yo di konsa yo pral nan kou de kasasyon. Mwen m te mande yo ak kiyès? Pase bagay yo pa kab fèt anba tab a yon ti kleng sèlman. I fo ke peyi a, nasyon an. Si nèg yo di Jovenel prale 7 fevriye 2021, m pa gen pwoblèm non, se kiyès ki pral ranplase l? I fo ke l pa ka anba tab. Ki pwopozisyon, ki altènativ?
Ki altènativ? Jodi a fò nasyon an konnen l. Nèg ki pral minis yo se kiyès ke yo ye? Pa egzanp, gen yon moun la, se li non l ap site anba chal pou nèg yo ta vin avè l ki se Madam Kòk. M pral eksplike peyi a pou l konprann. Aktyèlman la, nan moman m ap pale avè w la, chak grenn nèg gen tan konn kote yo prale, nan ki ministè, kiyès yo pral mete.
Chak nèg opozisyon, wi. Si w vle m ka denonse l. Al gad diskou oparavan Moyiz Jan Chal a diskou kounye a. Lè l te di Nènèl pa t rele l, yo pa t rele l, li te denonse l. Jodi a, yo rele l, li sou tab la. Fò l di peyi a si l pral nan kasasyon se ki kiyès li pral chwazi. Paske kasasyon gon Oil kanpe sou Caraïbe nap tande li diw li pa nan Sylvest. Wi li klè sou sa, li te klè sou sa. Li te klè sou sa m pa gen pwoblèm. Men jodi a pwopozisyon Ti Youri li menm se 1 pou jenès la kap swiv lan. Paske jenès la nou se 95 pousan votan an kounya. Paske oparavan yo te yo te di se bandi n ye, se tout pwoblèm nou ye men jodi a nou Ti Youri kòmanse ap eklere je jenès la. Paske jodi a nou gon jèn pati politik ki se pati Ekovè nou fè pwopozisyon nou mande dyalòg Dyalòg la nan tout sektè, kit ou opozisyon, kit ou te ka Louko, e sa k fè m gen yon mizik la ki pral sòti la Louko menm non m site la m tou di w ki rele fè yo wè w mizik la rele fè yo wè w non mizik sa l ap sòti 7 fevriye ki rele fè yo wè w w ap di w se sipèsta w gen it èske e Louko Dezou yo fè yo wè w w ap di w se sipèsta èske e Bòb Sou yo fè yo wè w paske De nos jours gen nèg la ki pa gen ki gen problème avèl le code eske lap denonse sa ki bon sak pa bon li dil tou genyen kap di a se machann micro se sesi manti nèg kap dil la anba chal kisak pase te gen 3 gro jwè yonn rele Joram Vixama pitit Dessalines Louclou misye se kandida nan nò misye aktyèlman la nan kabinè Agenor Cadet bwa dwat Moïse Jean Charles met sou tab la se yon nan nèg kap sipote wi Joram se Youri Latortue. ki met misye dwayen ubas inivèsite piblik di ba atibonit se misye kap fè tout pwoblèm yo la ki gen chèk nan menl pandan nèg yo di yap goumen kont jovenel moïse lèm vini m denonse sa nèg yo dim non non sa paka fèt konsa m di mesye si nap goumen fas jovenel fòn goumen fas m pa nan bagay map goumen fas jovenel epi nap negosye anba tab e sim fè manti al mande joram vixamar ki se dwayen nan inivèsite piblik di ba atibonit. Li fè yo boule machin yon rektè ki rele Doktè Jetro Lurjan. A bon?
ULCC gen rapò 17 chèk gwo montan de nèg opozisyon yo ap pran nan men Ajenò Kadè. Ok. E si m fè manti, m swete Joram Joram komisè Viksama wi.
Joram Viksama. M swete komisè gouvènman k ap tande la, e si m fè manti m bay ende prèv ke l rele m pakè. Ok. Joram Viksama, yonn nan nèg pitit Desalin. Ok. Misye aktyèlman la, dwayen Inivèsite Piblik Diba Atibonit, UBAS. Ok.
Misye alye avèk mesye AAA yo. Misye gen 2 chèk Louko nan yon peyi pandan nèg yo ap denonse Jovenel kòm kowonpi pandan se te kowonpi.
Ki montan chèk yo? A m di w gwo montan Louko cheri ki depase 2 milyon de goud.
Gwo montan. Gwo montan Louko.
Nèg yo gen yon nèg ki rele Fyèv Nasis k ap finansye yo nan mouvman atè a la.
K ap finansye yo. Jodi a yo gen 2 pòs an kachèt. E nèg yo konnen Jovenel pa prale. Gen yon nan nèg yo. Yo konnen l pa prale? Nèg yo konnen Jovenel pa prale Louko. Fò peyi a konnen sak fè yap di ti youri abolotcho sou rezo yo pase m di yo sa gen 2 yit moman se ti youri 7 fevriye si n di n pale wè si m di m pa vle louko m paka ap manje lajan louko anba chal gen anpil nèg la ki nan tèt wikenn oden fis bènadèl tèt wikenn a louko kap pran gwo mwayen chak samdi nan men minis enteryè la la nèg yo konnen l pap pwale men menm jodi a mwen m di yon nèg pozisyon m pa chanje m toujou di yon nèg. Jodi a, se de chwa. Pandan n ap di respekte konstitisyon, nou menm fò n respekte l. Pa gen yon kote nan konstitisyon an ki di nou pral nan kou de kasasyon. Non. Jodi a, si n ap fè yon bagay, ann retire konstitisyon an, n ap voye Jovenel ale, ann met grenn nan dèyè nou voye l ale. Lè sa a, nèg ki voye l ale yo venn moute prèv nou, nou t ap denonse, vin konstwi kounye a. Si e Youri Latortue ki te nan voye ale, si e minis ki ka minis, ba l yon pòs minis. Si e Moïse, ba l yon pòs. Vin fè prèv ou. Jodi a, pa gen bagay anba tab pandan anpil nèg la ap prepare kandida A la prezidans yo 2022. Jodi a m pral pran 2 egzanp. M ta swete ke di Moïse Jean Charles, di Maryse Narcisse fon ti chita senatè Youri Latortue antre yo pou yo chache yon kandida a la prezidans. Poukisa?
Pou wè pou 2022 k pral vini pou ta ranplase Jovenel Moïse. Poukisa? Tout ap nan divizyon.
Pase. Ni ni Maryse ni. Ni Moïse.
Ni Moïse ni Youri. Eseye pran yon louko. Retire bagay tranzisyon. Di mesye Moun sa yo, paske aktyèlman la yo se potansyèl kandida. E si m fè manti al sou paj Facebook yo. Donk Maryse Maryse Narcisse ap tounen ankò? Ah ap tounen men yo konn sa. W ap wè yo fè paj Maryse Narcisse 2022, Moïse Jean Charles 2022. Si m fè manti ale sou Facebook n ap wè. E si m fè manti Joram Vixama menm gen yo la m pral voye tout bay Louko pa WhatsApp pou m moutre yo nèg yo èske peyi y ap fè ou dèyè chèk yo ye. Jodi a m di yon nèg mwen tout nèg konn sa m wè nèg yo ap pran ap pran minis ode m ap redi l louko minis ode se zanmi manman m e sa yon nèg fè pou manman w fò pa engra pou di l lè kout bal yo nan senkyèm avni kay lakay mwen boule minis ode paske manman m t ap fè eleksyon avè l li chwazi retire manman m nan sitiyasyon bal kay fò m ka di l men pozisyon m pa chanje paske kisa nèg yo rale yon ti chèk ke m genyen avè ton Majistra ki fanmi m, ki se Bètòl. Pa bliye Bètòl te eli sou renmen Ayiti. Jovenel ka chwazi rekondi l. Mwen oparvan m pa t vle al pou yon chèk dimil goud. M te gentan nan meri Pòtoprens a Youri. Men jodi a, m al pran pòs sa la, m demisyone pi devan, m konnen m pral chèf kabinè l. Se pyon k ap deplase pyon. Men jodi a, nèg yo vin wè, Men pwoblèm nèg yo gen 2 gr kandida nèg yo ap prepare la pou la meri de Pòwoprens. Gen Youri Chevry, gen Daniel Lene pou pouvwa. Jodi a Ti Youri vin fè yon twazyèm e Ti Youri gen kontwòl geto yo. Men pwoblèm nèg yo. Ou kandida pou.
Pa gen pa gen zèl vire. Nèg yo konnen Jovenel ap fè eleksyon. Men Daniel Lene pa piti tou non. Daniel Lene pa piti non. Daniel Lene pa piti.
Aktyèlman gen 3 gwo kandida. Se misye ki te sipoze Marissan pase Youri Chevry a. Gade, tou vwa tout moun konn sa. Jodi a. Pa bliye mwen m pap pale anpil. Tou yon kandida wi.
Jodi a nap di gen 3 gwo kandida. E ti youri men pwoblèm nèg yo. Nèg yo di kyèt si ti youri nan pral gen rèv al nan eleksyon yo pap ka bloke twazyèm nan. Nèg yo tap rele bandi yo. Yo pap ka itilize kris. Yo pap ka itilize ekzekyèl. Yo pap ka itilize ti lapli. Jodi a, nèg yo rele bandi k gen zam nan men yo, se leta a k fè yo sa. E sa k fè, m ap redi l pou peyi a konprann. Jodi a, gade sosyal k ap fèt anndan twazyèm nan, Fontamara. Jodi a, pwoblèm kidnaping nan, se yon pwoblèm kidnaping tout Ayisyen wi, Louko. Jodi a, nou pral pran egzanp nèg ki te nan Sena yo, ki sa yo te regle pou peyi a? Yo echwe tou wi. Jodi a, se retire nèg sa yo. Pa egzanp, lè Senatè Moïse, tout nèg k ap fè gwo gòj yo, kap denonse fò retire yo fò ba yo jenès la plas yo tou
pase jodia nal pran egzanp nèg mwen menm mal klè sa fèm pale avèk done nan menm wè mòvan ap tire pyel ap dim katriyèm gang avèk fantom map redil mòvan yon ti piti nan vòlè tenis vòlè telefòn akademi ki rete fon batis akayè bat bravo pou la jenès bat bravo kijanm vin avèl se mwen menm avèk jhonn wese dèlva karayib kal jwenn misye kòm chinwa em di mòvan. Depi wè nèg a rele tèt li chinwa l se toutè. Mwen m rele tèt mwen arab. Arab la vin a dosye nan men. Lè w blo ab, arab la li ba w kamikaz. E konsa arab fonksyone. Lè w blo arab li ba w kamikaz. José Lexidor. Mwen menm jodi a m di yon nèg sa. Tout nèg nou bezwen fè peyi ann chita sou yon table ronn. Mesye, jodi a nèg yo ap di 7 fevriye Jovenel prale m pa gen pwoblèm. Men se kiyès ki pral ranplase l? Èske se gwo zam yo pral pran rantre nan palè a? Se ki fòm? E jodi a m panse peyi a ka sòti nan yon dyalòg jenès la. Se menm jan Louko Dezi, mwen m di yon nèg, tout nèg konnen m te vote Louko Dezi. M te vote Louko Dezi, Don Kato epi Youri Chevry.
Pandan se tan Youri te nan Jid m te kanpe nan figi Jid m di m pa pral vote l, m pa konnen, m ap vote yon nèg m konn tande, yon nèg ki gen vizyon, fò ban m vizyon. E m te di, m te di misye nan boul figi l lè sa a. Nan Delma 60, m di, eleksyon ap fini, se yon nan nèg ou pap janm ka pwopozisyon pou Ayiti, wap ret silans on bèbòye. Ou te di jis yè se sa? M te jis sa, lè sa Ti Manno mete m deyò nan rankont lan. Se jodi a, men m vin wè l. Eske ki pozisyon Jid, m pral pran egzanp Madam Kòk ki ap sipòte, eske madam, ban m yon lèt Madam Kòk te ekri pou l te pran yon pozisyon, Louko. Jodi a politik pa gen fè kado, lapolitik se yon kesyon de lenterè. Pa gen woulibè tou.
Pa gen woulibè. Pa gen ajante tou non.
Yo se sak fè wap yo yap ni ajante ni woulibè jodi a gade pou wè ou pa wè lè yo te denonse bagay lè louko tap pale sou bagay kowona nèg te fè teyat komisè gouvènman pèp la te pran lari l wè moun kap goumen avèl jodi a louko gen anpil moun kap swiv ou majorite silanse a pi fò wi okipe gratè kap fè bri nan lari dèyè manje yo ye wi jodi a gon pakèt gratè m pran egzanp joram viksama men foto misye fòm moute peyi a a tout chèk misye se dwayen inivèsite piblik di ba atibonit ibas. Jodia Agenor Cadet m ta swete w rele Louco di dosye Ou rektè pare a pou al reponn kesyon sa sou baz sa a? M pare men men la m gade m pa mache san prèv mwen menm m mache ak prèv Gen gwo som chèk e nan Latibonit pandan m ap pale avè w la e la yo kache nan nò la yo lanse manda dèyè yo wi jij denstriksyon gen tout done m pral voye tout bay maten deba e jodia al gade Joram Vixama pitit Desalin men misye. Li toujou pitit Desalin?
Aktyèlman la misye alye avèk Youri Latortue. Al gade pou wè, w ap wè. Misye nan aa aa kounye a? Bon, misye pa nan aa aa akoz ou konnen se kay Youri li jwenn pòs la Latibonit. Lè w di Bas Senmak, nan zòn sa yo Ubas, e Youri k kontwole l la. Vle ou la fason Latibonit lan e nan men l li ye. Men jodi a, mesye ann fè peyi. Nèg ki t ap denonse nèg vòlè, jodi a men yo se dwayen inivèsite piblik. Konkli pou nou, ti Youri.
Konkli pou nou. Jodi a m ap di jenès la, Jenès la, nou menm nou pral pran, nou pral pran pozisyon nou klè. Nou menm pati politik, sitou je, jèn nan, se de chwa. Si mesye yo pa ka chita sou yon table ronn pou sòti Ayiti, e m ap redi l e m asire l, ke mwen menm m di yon nèg sa, kòm gon nèg yo di m se bòs mwen, e m ap deklare l, depi nèg yo pa ka chita pou wè peyi, ke Odin Fils Bernadel, minis enteryè a rete a Jovenel Moïse pou 2022. Paske politik pa yon fè kado. Kòman rete avè l depi 2022? Ke l rete klè, depi yo pa ka pozisyone yo, Louko. Kòman klè a? Pase police a chak nèg ap rale yon fil rale fil paw fil ou santi ou pi alèz se nan louko m santi m pi alèz met louko sou tab la. Fòw denta kisa sa vin premye minis. Klè ou ale twò vit louko ou ale twò vit jodi a jenès la kap swiv la a m di w jodi a jenès la si nèg yo paka rete pou yo antann yo pou yo sòti avè ton pwopozisyon sòti de kriz pou 7 fevriye. Nou konsann pa wèl aktyèlman la gen nèg kap voye gro zam nan geto a la wi. Jodi a mèkredi wi mon frè se nan 4 jou wi chèf la. Lap 4 jou nèg yo konnen se blòf. Nan 4 jou l ye wi.
Louko, m ta swete swa yon nèg opozisyon kit Moïse, kit Youri Latòti ta rele la. Nan 4 jou nèg yo konnen se se blòf. Ou konn kilè map pran nèg yo oserye? Lè yo di bon men pwopozisyon, men kiyès ki pral prezidan, men ki moun ki pral minis, men kiyès. Lè sa. Li ka fèt demen ou aprè demen.
Bon ok yo kòmansel la tou. Non jodia fòl fèt piblik epa bagay anba tab. Gen nèg la kap file moun la ki te nan opozisyon an se ti boubou ti mennaj wi. Kalezo wi. Menm si yo kòmanse yap goumen nan wout yo. Kalezo wi.
E jodia gad pwopozisyon an lavalas poko pale. Li di pa nan kasasyon. Nan kasasyon li divize gon bò Silvès, gon lòt bò Mecène Jean Louis, gon lòt bò Madam Kòk. Gon bò tou se Da Brezil. Gon bò Da Brezil.
Sa vle di bagay yo poko klè. Sa vle di Da Brezil la e André Michel klè. E bagay yo poko klè.
Kòm misye konnen André Michel. E da Brezil kisa li te regle? Anyen. Men jodi a map redil ankò yn fwa Louko Desir. Jodi a jenès la ap swiv ou. Mèsi anpil.
E jodi a gen anpil nèg ki rayi Louko paske Louko gen dosye nan men. Ah oui. E se yon nan nèg ki te denonse dosye Corona a nèg yo fè plis kòb. Ou wè tout sa yo fè pèp la te kanpe. Louko menm si mouri jodi a. Map moutre nèg yo pa ank se yo tap regle mouvman vòl yo tap fè. Map voye tout chèk, tout done ba ou lè nèg la gen gwo milyon nan men yo. E louko mennen m konn maden deba tout peyi ap tande m la. Mennen ankèt sim fè manti sou Joram Vixaman eskel pa dwayen inivèsite piblik di ba atibonit li negosye avè tajenèl gen 2 chèk. Yonn kòm chajèt misyon nan biwo ajenè yonn kòm dwayen. Ubas. Yo di a map denonse jovenel kap vole map pran gwo post kom dwayen oh yon neg ki pa gen doktora non Ebyen.
Misye gen yon lisans. Mesye kot peyi a prale a lisans neg yo neg fanfan nan latibonit bwa dwat youri kap nome joram vixamar e jodia map di peyi a ti youri rete kle map di pakè potoprens m gen done nan menm jodia si peyi a kelkeswa jounalis lajistis ki vle m vin a de prev Rele m nan 44 80 75 02 44 80 75 02 Jodi a jenès la wè nan mesye yo e 2022 se kou pa jenès la jenès la sezi moral nou militan pa metye nèg kap di w rete dèyè barikad dwa louko men l sot gradye la an pale chilè lidò li sot gradye la nan dwa
nan dwa la li menm doktè arison ernest Pastè Chal Daniel yo sot gradye la Jodi a map di jèn yo barikad la se lekòl li ye Eske si w fè sizyèm ane èske yo ka mete w minis jistis Da m mande nèg yo nan tranzisyon yo pral fè la Si m fè sizyèm ane kòm militan ti ui èske y ap mete m minis jistis Jodi a tout kou a fon fèt sou tab la pa gen ankenn bagay k ap negosye anba tab. Fò tout bagay vin sou tab la esam tap di louko ke peyi a e batay la ap kontinye batay jenès la mèsi anpil.